Kote ke sa a, santiman sa a. Chèche kote w mete l tande. Ou konnen,
si w pa vle renmen avè m, ou konnen sa m ap fè pou ou? Ou wè, m ap ba w de solisyon. Ou wè de solisyon sa yo? Swa ou aksepte renmen avè m, oubyen m ban nou an djab, oubyen m fè w

Non, m pa konnen sa w pral di. De yo menm. Ou wè nèg yo pou yo di sa? Menajè a sè m nan, genlè lè l wè m se espre li fè.
Bon si l t ap janm fè espre? M te gen pou m te di w sa. Sa w mwen te bliye? M ap pwofite di w sa. Eskew pa panse Regi se pou se pou li ye menm se pou fanmi lan ye bel papye li batew la bel papye bon lan.
Anpè banm di yon bagay Jack ou wè si Regi pa avèm li paka avè sè mwen an swa li chwazi yonn nan nou 2 a mwen mwen pou chwazi li paka avè Jennifer.
Men ou pa imajine Regi ta fè chwa pal la deja se Jennifer l pran. Mwen panse ke ou te ka pi kontan. Paske sè ou renmen avèk yon jenòm ki respekte fanmi la. Epi tou map di w sa, si jèn gason an te vagabon, konn ki plan li tap fè pou nou? Pandan ou tap nwi l lan, li tap koupe nou toulede pi li tap blese fanmi l lan eksprè. Li tap lage pye ui. Men men sil di w non m panse ke ou ka tande. An men banm di yon bagay Zazou sa pa rale m de sa wap di m nan ou wè tout sa w di m ou di m yo li antre nan zòrèy sa li sòti pou lòt la paske sa pa enterese m se ke rezilti a chwazi yonn nan yo nou di a e se mwen ki chwazi e m di sa ankò ou wè si rezilti pa asepte renmen avè m ap gen yon rezilti. Yo Dap ou menm ki zen ou poko ka gen. Anmeyy ou la priye wap tande wap wè.
Antouka sa w deside a wap fè l men m renmen jis di yon bagay si w pa asepte l pa w asepte l paske li depann de volonte w pa sa? Anmeyy banm di w bagay Dad e pa espre m fè Dad m konprann Jennifer se sè m li ye mwen pa bezwen mal pou li men se pou nou eseye konprann mwen tou. E pa mwen kap chwazi ak ki moun map rete non. Se kèm kap deside pou mwen. Ok.
M dakò se kèw kap deside. Men, esprew ka pase kè a lòd tou. Ou kapab di non, sa paka fèt. Ou ka òdone tèt ou di non, sa pap ka fèt. Ou senpman rete nan bay Jennifer, Jennifer, Jennifer. Douly, m alèz avèw, m pata swete sa pou ou. Ou wè ou menm nan.

Wap fè vire tounen, fatige kò tout jounen, ebyen eseye pa regle menm. Sa li enpòtan e.
Sa w konn sa k pase menm? Bon. E, pa egzanp, ban m poze yon kesyon. E, si pa egzanp, e, ou gen yon menaj. Menaj la w gen an, se, li gen yon ti sè. Ti sè a menm vin tonbe damou. Epi, li deklare sa. Pandan i konnen w menm ak gran sè a, ki sa w t ap fè nan ka sa a? O!
Monchè, sa grav anpil wi mèt. Antouka, pou mwen menm, si w pa renmen, si w pa renmen gran sè a, m t ap plimen yo toule de, epi m vire do m ale. Bon, apre sa tou, si w renmen gran sè a, m te ka di w fè anpil prekosyon ansanm avèk sa. Epi ou ka di e gran sè a sa, jis pi sè a wè k renmen w lan. Men men, lè m di w sa, se pa paske se mwen menm ki nan pozisyon an non men, se yon zanmi m ki nan sitiyasyon an. L ap eksplike m kòman li gen yon ti patnè ki menaj avèk grande sè l. Epi men li vin rive nan pozisyon li gen anpil santiman pou ti patnè a. Li di gran sè a pa merite nèg sa. Se li menm ki pou ta gen nèg sa. Malgre m bay konsèy, m di l konsa, piga w t fè bagay sa. Li menm di m l ap fè ti gason an mal, epi l pa vle renmen avè l, paske li di gran sè a pa ka gen nèg sa menm, sof li menm ki pou gen l. M panse ke menn, malgre m bay tout konsèy, li pa di m anyen, li menm vire kite m lan. Li byen avè m wi, anpil. Men, dèske m pa kanpe sou desizyon l pran, m di retire santiman sa nan li menm, paske li pa ka gen yon grande sè menm, epi tou la ap jis di l tonbe renmen l, tonbe damou l. M panse ke li te ka renmen nèg la pou grande sè a, men se pa pou li menm pèsonèl. M pap baw manti menm se pa sa ti manzè fè Nou tap pale byen yon moman li vire li pa menm di eskize m.
Yow antouka menn m wè sa w di m lan e m pa gen anyen anplis ankò m te ka di w. Yon sèl bagay wè m di w sa deja e si l renmen. fanm nan, m panse ke fòk li fè anpil pridan ak sa. Epi tou, si pa renmen, li men tou le 2. Ou wè sèl sa m te ka di. Ou wè m pa ka di w anyen anplis ankò. Antouka, m lage debat la. Respè papa nan pye.
Bonswa limena. Bonswa besti koman ou ye. M byen. Ki zafè ak kanpe la. Bon jan on zanmi m te jis tap tann la anmwey pa vini ankò m jis ret ap pati. Mena jan on zanmi m te jis pase.

An mwen konnen se pou wè yon moun se malad pi ta dwe malad. Mwen konnen sa non. Pa gen tan lan lopital la piti. Mwen ya tout moun nan peyi sa malad. Ok, m konprann pa gen problem. Ok, ki machan di vant ou vini la? Ou ti fi sa laj? Ou e pa ta piti. Ou mwen m di ap di ou. Di m ki sa non. Men, men ni, se ke m gon moun ke m gen tan. M renmen. M renmen moun.

Bon pitit, tout sa mwen fè pou ti nèg la renmen li pa janm renmen li. Se imilye l pou l imilye li. E m tankou, ou konnen m pa konn al mache byen ak gason. Sa se yo menm ki konn vin tounen, pa mwen ki konn fè bagay sa. E sa k pi mal la, li pa vle renmen avè m paske se menaj a sè m li ye. Aww!
Te kou sèl sèl ki fèt pou li gen yon sèl nasyon avèl. E men mache si nan la dèyè bò kò la pou bagay la pou nou. Bon pitit se sa m tap chache tande nan bouch ou. Paske sèl moun ke m rankontre m rakonte pwoblèm mwen, se kote bagay m tande yo ap di. Se vre m renmen nèg la. Ebyen se sa w di a se sa m pral fè. Paske m pa ka fè nan kòk m avè nèg la. Lòt yon jou mwen. Map pase pou wè gen jen ap fè ti romans avèk sèm nan bare la nan apa kè a pitit anpi menm mwen ankò wi. Banm di, map baw ti konsèy ankò pou ka kraze relasyon an plis. Di sa fèm? Pandan, pandan, wè sou fè kòm sou alèz avèl kounya. Di konsa padon m pou tout sa m konn di w. Ou bay map di w? Fè kòmsi w alèz avèk, fè m konnen sou kòsi w pa renmen ankò. Epi wap envite li soti, epi nan ji yap bwè map achte ti konfime ba w. Wap mete ladan wap fè li dòmi. Epi lè li dòmi wap kanpe akote wap bo l, fè foto ak li epi voye ba sè w la. Nan Just, m pap fè sa. Just m konnen kisa m pral fè. Dayè m gentan bay yon bagay deja. M gentan di l li chwazi ant mwen avè sè l. Si se sè mwen chwazi, m bral lal ka on bon nan bèk. Pitit, mwen sa m di w la se sa wi, relasyon sa se fay m wi. M ap pran l, m bral la ka on bon. Eben, ki jou, eben detan pou bay laj ou mete la, m toujou la pou de pou telefòn nan la pou sa.
An mi pitit, nenpòt. Paske m gitan, m ap gade pou mwen, m ap suiv li anvan. Paske m gitan ba li de opsyon, pi chwazi yonn nan nou de a. Si se sè mwen an chwazi, m ap rele ou. Men si se mwen chwazi, m p ap rele ou. Tande? An mi pitit, ale nou. M ale. Jis m etann moun nan m t ap tann nan. An mi mwen m ale wi paske m pa ka fè anpil tande paske gen moun ki m soti anpe men l gitan. Men sa w konn mache konsa pitit, sa w fè pi w blanch lan w la konsa. Pitit.
Se chita m santi m pa ka chita lakay la. Paske lè m lakay la m rete sèl ap panse, sèl ap panse, sèl ap panse. M mete pye m deyò pou mwen fi. Sa w la byen kondi avè l.
Li pa mal non. Li pa mal kondi avè l. Men se mwen k pa ka. Hoo bagay grav. Enben pitit depi w renmen nèg la, mache sou nèg la. Pa kite nèg la an pa.